Jodi a ankò mwen di bonjou oubyen bonswa avèk ou menm ki sou paj Agro Inderson Eco ki kontinye ap swiv sekans videyo nou yo. Anfèt jodi a nou pral pale de enkibasyon ze andedan enkibatè yo. Pou ki sa n chwazi pale de sa, se paske a pati de mwa ki sot pase yo nou te kòmanse vilgarize sa nou rele enkibatè ki se de kouvez atifisyèl nan an Ayiti. Sa vle di gen anpil moun ki kòmanse genyen enkibatè andedan poulaye nou, andedan poulaye yo a lèd de aktivite sa ke nou menm nou mete sou pye an Ayiti pou nou vilgarize sa nou rele. Lakouvaj atifisyèl andedan poulaye an Ayiti se youn nan aktivite ki ka pèmèt poulaye w la son poulaye ki otonòm, ki kapab vrèman ogmante cheptèl de poul yo an Ayiti e osi ki kapab ogmante rantabilite oubyen ogmante ekonomi moun k ap fè elvaj de poul la plis fasil. Paske anpil fwa nou konn bezwen poul pou nou mete anndan poulaye nou yo, nou pa kapab jwenn ti poul, gen de fwa nou jwenn ti poul yo, ti poul yo fatige, yo mouri etc. M panse lòske ou menm ou ka pwodwi ti poul pou w kapab vrèman apwovizyone poulaye w la m panse se yon meyè bagay ke ou te kapab rann aktivite w lan. Brèf, jodi a, vi ke gen anpil moun ki deja genyen enkibatè, gen moun ki kare k ap toujou ap karese ide pou yo gen yon enkibatè, enben nou jije nesesè pou nou pale de yon ansanm de paramèt ke ou sipoze respekte pou ke enkibatè sa a li menm li kapab sèvi ou kòm sa dwa. Jodi a nou pral pale de 4 paramèt ke ou sipoze metrize andedan. enkibatè w la pou ke li ka ba w yon rezilta ke ou menm ou eskonte a. Premye paramèt n ap pale, n ap pale de tanperati andedan pyès kote ou pral plase enkibatè w la. Dezyèm paramèt la se tanperati andedan enkibatè w la. Twazyèm paramèt la li menm, nou pral pale de retouneman ze yo andedan enkibatè w la. E katriyèm e dènye paramèt la ki se.

Premyèman, chanm kote w ap mete enkibatè la li menm li sipoze gen yon tanperati ki li menm ki enferyè avèk tanperati maksimòm enkibatè a genyen. Sa vle di nou sipoze genyen yon chanm de vi, kote l gen sikilasyon de lè, de loksijèn. Paske ze ki andedan enkibatè yo, yo menm, yo kontinye ap respire paske yo gen yon vivan andedan ze sa yo. Brèf, sa vle di nou gen yon tanperati li ka anviwon 24 degre yo, sa se yon tanperati ki bon pou pyès la. Sa nou rele yon tanperati anbyant men li sipoze enferyè avèk tanperati enkibatè la. Dezyèm tanperati n ap pale se tanperati andedan enkibatè la menm. Andedan enkibatè la, vi ke enkibatè la li jwe yon wòl poul la li menm li ta jwe, sa vle di li ta dwe gen yon tanperati ki. sansibleman egal avèk tanperati kòporèl poul la, tankou lè poul la li menm l ap kouve ze a de manyè natirèl. Ebyen, tanperati kò poul la li anviwon 37 pwen 5 degre sèlsiyis. Se pou sa n ap wè anndan enkibatè, enkibatè a li ta sipoze, li dwe, genyen yon tanperati ki anvwazinant 37 pwen 7 degre an mwayèn. Tanperati sa a se li menm ki pral pèmèt ke anbriyon an li konti li devlope, li kontinye ap devlope andedan ze sa a ke ou mete kouve andedan enkibatè la. Si tanperati enkibatè a li ale odela de tanperati sa a, ebyen l ap tiye anbriyon sa a andedan ze a. Men si ale andesou tou, ebyen li pral pèmèt ke anbriyon sa yo, yo pa devlope. On ti anekdòt, sa ke pou zen sa yo, lè w mete yo andedan enkibatè la, ou sipoze mire yo. Mire ze a, ou sipoze mire ze a setyèm jou depi w fin mete l andedan enkibatè a pou w wè ki ze ki fegon oubyen ki ze ki avòte. Lè ou mire ze a, w ap wè gen w ansanb de bagay k ap prezante w k ap di w si ze sa li se yon ze ki fegon ou pa. Anfèt, kounye a nou pral pale de paramèt de retouneman ze a. Ze a sipoze retoune omwen 2 fwa pa jou andedan enkibatè la. Se pou sa nan enkibatè pa nou apre nou gen yon sistèm de retouneman ki vrèman manyèl. Sa vle di ki semi otomatik. Gen yon ansanm de enkibatè, yo menm yo otomatik, yo pwogramel ke enkibatè a li ka retoune ze a Chak 12 è de tan, ki di 2 fwa pa jou minimòm. Retounen man ze a se pou ou evite paske lè ou mete ze a andedan enkibatè la, ze ki fegon an, ebyen chak jou ki pase anbriyon an li menm lap devlope andedan ze a. Ebyen anbriyon sa li devlope omilye de lèf nan nivo Pati jòn ze a. Paske pati jòn ze a se li yo rele le sac vitellus, se li menm ki gen tout eleman nitritif yo, se la nan le wè pwen santral la ke anbriyon an li kòmanse devlope. Anbriyon sa a kòmanse devlope, batman de kè a kòmanse fèt a pati de twazyèm jou ke ze a li menm li kòmanse enkibe. Se pou sa retouneman ze a tou li dwe kòmanse a pati de twazyèm jou lè ou fin mete l andedan enkibatè la, si ze sa a se yon ze ki fri. Ou retounen ze a pou ke ou fè jonn ze a li menm pou lal touche avèk yon pati nan kokiyaj ze a e aprè ou retounen l ankò pou ke li pa rete kole tout tan sou yon pati nan kokiyaj ze a. Wap fè

O depa ou sipoze gen yon imidite de 40 pou san. E o fur e a mezi ou ka komanse ogmante imidite a. Jiska 18 a 17 tièm jou ou sipoze gen yon igometri de 40 a 50 pou san andedan enkibatè la pou ke ou ka pèmèt la kreyasyon de poch dè andedan ze yo. Kreyasyon pòch dèy la, li dwe kòmanse de en tyè sou twazyèm jou jiskaske li rive de twa tyè jiska lafen ke ti poul yo pral kale. Nou di pou ke pòch dèy a rive kreye andedan ze a, se igwometri a. Sa vle di li gen yon echanj ki pral fèt. Paske si gen ti poul ki andedan ze a, sa vle di li gen yon vi. Lòske li gen vi, fòk li gen sa yo rele la respirasyon. Ebyen li gen yon echanj kap fèt, gen likid kap pèdi, kap sòti sou fòm de vapè, gen likid kap sòti, epi wap jwenn gen oksijèn kap rantre pou ke anbriyon sa li menm li kòmanse respire. E ou pral jwenn se pòch dè sa li menm kap diminye o fur e a mesure ki pral pèmèt ti poul la li menm li respire andedan ze a e ki pral pèmèt tou a la fen 10 de 18 di 21 nyèm jounen ti poul la pral sòti ebyen se alèd de espas sa kel pral jwenn avèk yon dyaman ki genyen nan bèk ti poul la lòske ti poul la li menm li gonfle entestenl li krake e ze sa ki pral pèmèt li pèse kokiyaj sa pa lèd de pòch dè sa ki pral pèmèt li kapab efò sa li kapab pouse bèk li poul pete kokiyaj sa ebyen apati de Dizuityèm jou nou sipoze ogmante imidite andedan enkibatè la jiska 65 a 70 pousan. Si w ka menm rive la 100 pousan menm se byen. Bon, nou mete limit 65 a 70 pousan ke imidite a dwe ye andedan enkibatè la apati de dizuityèm jou. pou evite, pou fasilite kokiy ze a li menm, li vin plis ramoli, li vin plis fwajil ke pou ti poul yo kapab soti pli fasil ladan l. Pou paramèt sa fèt, nou di nan lòt videyo n ap esplike kòman ou metrize chak paramèt sa yo. Anfèt, se 4 paramèt sa yo ke n sipoze vrèman mete an aplikasyon pou ke lòske nou mete yon ze, fegon andedan pou enkibatè nou an pou nou ka rive jwenn 2 ti poul apati de 21 nyèm jou ou aprè 21 nyèm jou ke nou te mete ze sa yo andedan enkibatè a. San 4 paramèt sa yo pa reyini, ebyen li trè difisil pou ke nou genyen yon ti poul apati de yon ze ke nou te mete andedan enkibatè a. Mwen jije l nesesè pou mwen pataje avèk nou jan de ide sa yo. Pou ou menm ki deja genyen enkibatè andedan poulaye w la, oubyen ou menm ki enterese a lavni pou gen yon enkibatè, ebyen 4 paramèt sa yo ou sipoze mete yo an aplikasyon. Sinon, Ou ka mete ze, ze a ka fegon, depi paramèt sa yo pa respekte, alafen ou pa genyen ti poul. Se pou sa, nan enkibatè ke nou vann yo, nou pa bay yon notis. Nou sèvi tèt nou kòm yon notis pou ke nou rete an kontak avèk moun sa yo, yo menm ki genyen enkibatè pou nou enfòme yo, e atravè de videyo nou yo tou, n ap enfòme w kòman ou sipoze metrize chak paramèt sa yo e ki paramèt ki sipoze metrize pou ke apati de yon ze,